Avan 2004 kote w te ye, aprè 2004 kote w te ye, ki gout swe w te lage atè a, nan ki klas moun ou te ye, ki klas ou te fè. Se pa klas entèlektyèl n ap pale, de klas moun ki sansibilize, ki motive e ki kwè enpòtans Jean Jacques Dessalines, Capois Lamort, Toussaint Louverture ki te la, e ki rann jodi a, ti bout tè sa a nou genyen an, ki sa nou fè avè l? Nou vann li? Ki sa nou fè avè l? E jodi a la a, n ap viv, prèske 70 pousan moun 2004 yo, Tout moun kontra sosyal yo la yap koupe rache la paske randevou a l te gon lè pou l aplike ane sa depi randevou a kòmanse aplike depi 2021 pandan tout tan sa 2021 nou pral genyen 5 an la depi pifò moun abandone kay yo, katye ke yo te ye. Gen moun la k te konn bwè kafe avè w, te konn jwe domino avè w, yo pa la ankò. Genyen yo boule, genyen yo rache, genyen ki pran egzil k al laba, genyen ki tou al abite nan vil pwovens yo. Yo degèpi nou san nou pa rann nou kont. Men, èske nou sonje. lè eleksyon Jovenel Moïse la, gen youn nan boujwa non l toujou rete an anonim. Pyès moun pa ka di. Sa k di se entèl, pyès moun pa konnen. Men l te di, N ap mete kòb nan men yo pou yo goumen antre yo. Nap mete kòb nan men yo pou yo goumen antre yo e yo se ti nèg nwè dyòl long zòrèy long tè a pa pou nou se tè la frans li ye fòk nou mete yo deyò men pou yo mete nou deyò se nou menm yap fè mete tèt nou deyò n ap mete frè ak sè nou anfas nou pou nou goumen kont nou, paske frè nou yo konn kote n ka kache, yo konn ki manje nou manje, yo konn ki kote nou twalèt, yo gen kontwòl nou, men yo menm y ap gen kontwòl nou menm avèk malèt lajan. Se sa yo jwe nan mantal nou paske yo konnen yo retire chenn nan nan pye n, nou kolonize, y ap rann nou, nou manje kòm lòt menm jan nan plantasyon an yo te itilize moun ki te bouwo yo, yo ba yo privilèz, yo chita sou tab avèk mèt yo, yo manje. Kras manje mèt yo, yo pote dlo, epi yo di w, ou menm ki gen privilèj kòm esklav mantal la, ou pral travay nan chan an pou al bat esklav parèy ou a ki te soti nan menm bato avè w, ki vini pou menm misyon, tou senpleman gen diferans de klas paske yo bò mèt yo. Yo prefere lè evenman an pral rive pou endepandans lan, yo prefere sa k sensè yo, yo mouri avèk mèt yo tank pou yo trayi mèt yo. Jodi a, konbyen moun ki prè, nan travay zansèt nou yo te fè pou rive la a, konbyen moun ki prè jodi a ki pou bay tèt yo an olokòs, pou chanje lòt Ayiti a chak jou m ap di l depi 5 an lòt Ayiti ap fèt paske m pa santi fòs lakay Ayisyen ni sa k deyò peyi a ni sa k anndan peyi a sa vle di ke yon revolisyon mantal dabò E yon revolisyon konsyans dabò pou nou rann revolisyon an reyèl. Eske nou prè pou li? Nou pare!
Eske nou prè pou li? Nou pare! Eske nou prè pou lòt Ayiti a? Nou pare! Eske nou prè pou lòt Ayiti a?
Nou pare! Nou pral pare lè nou mete pye nou atè tout bon se pa nan bouch. Se pa sou rezo sosyo paske Desalin met nan tan pa nou an 200 zan apre kote nou ta pral jwenn entènèt. E si travay la ta fèt sou entènèt, moun ki gen lajan yo tap achte rezo a ou pa tap ka pase. Kidonk pa tap ka pase paske zansèt yo yo menm yo te kwè nan tèt mòn nan. Almao kwè nan antite asestral yo ki akonpaye yo, menm jan avèk Kapwa Lamò ki te genyen chapo l nan tèt li, boulèt ki ka kraze yon zòn nan, retire l e l ranmase l pou l mete l nan tèt li pou l di an avan. Jodi a, n ap viv nan kondisyon ke pyès moun pa t reve ke Ayiti t ap rive la a. Menm nan fim, men tandiske se nou menm k ap viv sou tè a ki pwodui l. Blan an gen afè pa l, paske blan an jwenn feblès lakay nou, li ka gide direksyon l nan enterè l jan l vle, paske blan an pale se Bondye. Men kòm jodi a tout moun konprann nèg nwè ki te vin sakrifye l la, li rele. Jezi kri. Vrèman nèg nwè nou menm Ayisyen genyen an li rele Jean Jacques Dessalines. Jodi a, Jean Bertrand Aristide se pitit Jean Jacques Dessalines, pitit pitit Jean Jacques Dessalines, pitit pitit Toussaint Louverture. Jodi a, li bezwen sipò tout moun paske se te sipò nou ki te fè l pran pouvwa 2 fwa. E sesi. Sipò pèp ayisyen gen pou l fè jeni an refè sifas. Fò nou pa inyore l, paske misyon l te genyen an l poko akonpli. E mwen menm toutotan m egziste fò m wè misyon an fin akonpli. Sa vle di ke se konpòteman nou a motivasyon nou ki pral fè pèp ayisyen repran fòs paske gen anpil fistrasyon nan mitan n, nou pa ka inyore l. Jodi a pèp la di l pa santi l gen moun li ka konte sou li. Men kòm Doktè Prezidan Aristide la toujou, se ti kal lespwa sa ke li genyen. Eske nou konprann sa k rele 29 fevriye 2004 la? Jodi a, se menm travay sa a k fèt la Venezuela. Depi ou pa p met ajenou devan blan an, Epil pa bon non gon maling santi li ka foure dwèt ladann poul diw ey di non map vin lage klorox nan maling nan pou ou wi si w pa ranje kòw pou regle sam gen poum regle jodia nou mete ayisyen e nou mete zansèt nou yo ap kriye se pa sa yo te atann de nou menm Paske, yo kreye yon chimen ke nou menm nou lage tann tè sab nan chimen an ke l trennen an. E m ta swete ke tout moun pran sans pou n konprann, si gon pèp ki bliye listwa, si gon pèp obeyisan, si gon pèp obeyisan, nou pa pèp zansèt nou yo te kreye a. Paske, lè jou Bwa Kayiman an t ap fèt la, Sa k te gen pou trayi yo yo te gentan mouri. Men sa k te kenbe mòn nan pou yo fè seremoni an nou itilize polit nou itilize potestantis nou itilize katolisis tandiske zansèt nou yo pa gen relijyon yo te genyen ansyen ansyen yo yo te envoke pou desann vin goumen pou nou pou tè a. Sa vle di ke genyen prèske 30 peyi nan mond lan ki itilize sòselri, men nou menm Ayisyen, pitit pitit, deja itilize, deja eritye tè sa a. Men, ayayay, lòt Ayiti a l ap fèt, men se pa nou menm k ap fè l kòm pèp. Se antite yo avèk grann achitèk la ki gentan met so a, 5 so a sou li deja. Lòt 2 so a, li pran pasyans pou Ayisyen k anndan peyi a, pou Ayisyen k deyò peyi a, mete men, mete swè nou atè. Jan m toujou di l, tè a pa bwè san, li bwè dlo. Mete swè pa w atè a pou nou soti nan sa n ye la. Pa mete nan tèt nou, blan an pral sipòte nou. Tout sa k anba tè a li se rezèv peyi grand pwisans yo. An 2003, gouvènman an, Kanada ansanm avèk tout peyi ki fè Kò Gwoup yo, te rive nan yon reyinyon novanm 2003 o Kanada pou yo deside sou sò Ayiti. Ayiti pa t prezan non nan desizyon sa a. Yo deside pou nou e kontre nou jodi a. Map tou di tout moun sa kap fè sanblan Ayiti sou pwotektora depi 2003. Pa gen anyen kap fèt la se pa blan an kap deside. Lè nou pral rive yon moman pou nou al twalèt, dyare ap sou nou, ti blan an pa di nou al twalèt, lap twalèt sou nou. Kilè nap panse pou yon lòt Ayiti? Kilè kap nap panse pou ke Ayiti a Posib, men s ak nou, ak volonte n, ak detèminasyon n. An avan mezanmi, 29 fevriye a, li pa pou mwen, li pa pou Aristide, li pou tout pèp ayisyen, paske yon pèp san zistwa se yon pèp san memwa, paske moun ki mouri yo, Pa janm gen koudeta k fèt nan lemond antye pa gen sekèl sou fanmi ni sou byen nou menm Ayisyen. Nou gen moun yo lage nan komtenè Okap ki mouri nan lanmè. Guy Philippe te fè l kòm ajan cia. Yo itilize Guy Philippe ansanm avèk anpil moun nan lame, anpil moun ki te pran fòmasyon e e nan peyi Ekwatè pou ke yo te lanse pwogram pou yo al boule komisarya. Yo itilize asayan, ansyen militè. Moun Senmak depi anvan 2004 la yo tap sibi nan kesyon lame ansanm avèk lòt moun nan gwoup ki te gen misyon pou moun 184 yo ki tal kòmanse Touye moun senmak boule komisarya fòk nou menm jèn yo ki genyen 30 an ki gen 28 an kounyeya fòk nou manyen fè rechèch sou entènèt la fè ke gran paran nou yo eksplike nou kisak te pase avan 2004 ni pandan 2004 pou n konn ki moun nou ye, ki sa nou vo anndan mond lan, ki sa Ayiti cheri a reprezante, sant mond lan, manman mond lan, matris mond lan, pou nou ka fyè, men jodi a pa gon Ayisyen deyò peyi a kèlkeswa kote l ye pou l pa wont tèt li paske yo trete n pa kouwè Ayisyen, yo tete n kouwè rayi chyen. Nou resezi tèt nou. Jodi a se pa yon kesyon pouvwa, men se yon kesyon peyi Dayiti. San peyi Dayiti pa gen pouvwa, san peyi Dayiti pa gen pati politik, san peyi Dayiti gen moun ki pap anyen. Jodi a, an nou levle, an nou leve flanbo nou, an n leve drapo dinite nou, paske yon pèp san dinite, se yon pèp yo itilize jan yo vle. Yo bezwen pran tè a men yap mete nan kondisyon pou nou toujou rete esklav yo pou anrichi pwòp tè pa ou pou yo. Map lanse mesaj la pou m di jodi a, se yon fyète, malerezman gen moun ki ki kontrarye k pat ka rive pou yo te temwanye vrèman moun ki pèdi pye, pèdi ponyèt, pèdi fanmi. Bèlè la! Te gen rezistans ki t ap fèt. Lè koudeta 2004, kote yo debake yo antre se sou Bèlè. Menm militè ameriken yo ansanm avèk lòt ekip moun ki t ap travay anndan palè a, Prezidan Aristide te chaje moun bò kote l ki enplike nan 2004 la. E jodi a gen anpil moun la k ap koupe rache k ap pran lapawòl se menm moun 2004 yo. Nou pa inyore paske yo konnen ke yo kenbe nou nan grangou paske depi w moun grangou yo trete w kòm visye. E si nou te kenbe dinite n gen moun ki pa t ap vin la vin fè fas la nan pouvwa nan ekonomi peyi a sou tout fòm. E sa k fè m di w, nan batay ki t ap fèt la, nan ki klas ou te ye? Ki moun ki te pwofesè w? E jodi a la a, kote w ye a la a, Ayiti pa ta ka la, si nou tout te konsyan de ki moun nou ye, kote nou prale, ki bò nou pral a peyi a, men m konnen, pa twò lwen, nan de twa zan la ankò, moun ki konn ap mande m depi 2000, 2020 yo, kot lòt Ayiti a, m ba yo garanti, nan de twa zan ankò, lòt Ayiti ap fèt. Malerezman, gen moun k ap wè l, gen moun ki p ap wè l. Genyen, anvan dat sa rive, y ap mouri san malad, y ap fè aksidan, y ap tire yo, y ap pati, y ap avyon ap tonbe avè yo, kèlkeswa kote a. Fòk moun ki te patisipe pou 2004 la pa fèt, pou pèp sa a pa travèse pasrèl la rès travay Dessalines te fè yo, ki potko fin acheve, fòk se te nou menm jenerasyon sa k pou te fè l, li pa fèt, tout gen, tout dwe genyen Fè yon bon siwo nan men yo, paske nou menm se mamit sèl la ki te nan men nou pou n soufri, pou nou manje dlo sale, pou nou bwè dlo sale, pou n pa ka met kiyè nan bouch nou.